Bonswa tout moun nou se Junel Delien pou Parantèz Medya a travè ribrik ke nou genyen ki se Parantèz anndan lakay ou. Jodi a nou gen privilèj pou ke nou limen pwojektè nou sou Doktè John Peterson Louis donk di JP Louis se avèl nou pwal fè ti koze jodia se sûr ke nou pwal pase yon bon moman ansanm e doktè kouman nou ye. Bonswa Parantèz, bonswa Jumelle, se yon plezi jodi an pou nou la ansanm kote nou pral fè yon ti koze ansanm sou kesyon lasante. Avan tou, mwen menm, mwen se John Peterson Louis, Mwen se medsen jeneralis men ki gen yon spesyalis an sante piblik. Wi dok, e fò n di ke nou plis ke kontan pou ke nou rantre lakay ou jodi an. Dok, e avan nou ta rive nan dosye e klinik lan, men ou di yon bagay ki vreman atire atansyon nou ki se medsen jeneralis. Medsen jeneralis. Lè n pale de medsen jeneralis, ki sa li an fèt? Se yon moun ki ta ale nan lekòl de la medsin e ki gen yon konesans global de tout spesyalite yo. Dakò? Li pa fè yon etid apwofondi sou yon spesyalite espesifik, men li gen yon konesans sou tout. Sa vle di ki sa? Nan tout peyi serye, avan ke yon moun, yon malad, l al wè yon espesyalis, li ta sipoze wè yon jeneralis. Paske se jeneralis la ki pou kanalize l, ki pou di, bon vwala, men ki sa w bezwen fè, men ki sa w bezwen fè, ok, men kiyès kòm espesyalis, men ki pati, men ki espesyalite ke ou ta sipoze wè. Men nou menm an Ayiti, nou pòske pa fè l konsa. Moun nan sèlman leve, jodi a, bon, m pral kay tèl espesyalis. Li gon timoun, l al wè yon pedyat. L al wè yon pedyat, li fini. Men l pa ki pa ta sipoze konsa. Li ta sipoze wè yon jeneralis dabò, lè l fin wè jeneralis la, jeneralis la mete l an parapò avèk sa moun nan genyen, li kanalize l, men ki spesyalite ke l ta bezwen pou pwoblèm ke l genyen an espesifik. Ki vle di,
nenpòt moun ki aprann lamedsin, donk Li soti jeneralis. Li soti otomatikman. Li soti otomatikman jeneralis. Mentenan se apre, li pral fè yon spesyalite nan yon domèn kèlkonk. Nan yon domèn kèlkonk. Pa egzanp, mwen menm mwen chwazi mwen al fè sante piblik. Sante piblik. Dako?
Sa vle di se yon chwa li ye. Mwen fin fè, mwen fin jeneralis dabò, men apre sa, mwen mwen di bon, vwala, se sante popilasyon an ki enterese m an jeneral, mwen al fè sante piblik. Sante piblik. Ok? Vwala.
Se sa.
Ok, men jodi an e li plis evidan pou nou pou ke nou nou fè yon koudèy sou e si m ta ka di e sant medikal JP Louis. Ki sa l ye egzakteman? Eske ou kab di popilasyon di mwens fanatik parantèz yo de kwa il an è egzakteman? Bon, e klinik Doktè Louis JP se yon yon pwojè. Dakò? Se yon pwojè. Lè m pale de yon pwojè, se vre ke tout moun ki ap pase nan rue Jean Pierre, y ap wè klinik Doktè Louis JP. Wi, se se la klinik la li menm li sitye l. Men se yon pwojè de anpil bagay ki gen pou vini. Dakò? Paske nou kòmanse avèk klinik lan, men se pa klinik lan ki te enterese n. Paske yonn nan bagay ki genyen, e lè m kite Ayiti an 2007, ok, an 2007, lè m t al etidye, e mwen konnen ke te gen sèvis de sante ki te genyen nan depatman Nòdwès la. Men lè nou retounen, nou wè se pratikman nil. Lè m di nul se ke pa gen sèvis nan depatman an ditou, ditou, ditou. Sa a mwen lè m ap pale w de ane 2015, 2016, lè m retounen, lè m retounen a Pòdepè. Oke, lè m retounen. Lè sa a ou vini kòm jeneralis. Vwala, mwen vini kòm jeneralis. Mwen wè pratikman pa gen anyen, pa gen anyen sou. Kesyon sante. Sou kesyon sante nan depatman an. Mentenan la, sa vin di m, E menm pwoblèm manman m te genyen ki te fè l te ki te fè l manke mouri, m pa bezwen di nan ki lopital, nan ki klinik li te ye, ki te fè l manke mouri an, m di bon, sa pa ta sipoze rive lòt moun ki nan sosyete an. Bon, m di bon, vwala. E m kòmanse inisyativ lan pou m gade si omwen. mwen ka fè yon bagay ki pi gran, ok, ki pi gran, e kote ke tout moun, kèleswa kouch sosyal la, li kapab jwenn sèvis ke li menm li bezwen an. Ok? Sa se yon nan, e, yon nan ide ki te fè ke, ki te pouse m, ok, pou nou kòmanse avèk pwojè a. Vwala. Men, e, jan ou di l lan, se sur ke, e, pwojè a pwale pi lwen ke sa. Men, e, nou pap menm rive la. E pale nou nou non, e si yon moun, pou yon moun vini nan klinik JP Louis, donk e ki sa l ap jwenn kòm sèvis egzakteman? Bon, nan klinik Doktè Louis JP, e aktyèlman, aktyèlman la, nou fè konsiltasyon e de fason jeneral. Lè nou pale de konsiltasyon de fason General ou vini nap wew kelkeswa moun ou ye an nap ba ou konsiltasyon ke ou menm ou merite ok ou gen yon sèvis de famasi kote ke nou achte medikaman nou medikaman nou nan sant ki ki ke leta ayisyen li menm li li konnen. E nou gen yon laboratwa ke nou gen yon pwofesyonèl de, yon pwofesyonèl nan laboratwa medikal ki moute laboratwa la pou nou. Li pa achte ap e ti aparèy ke tout moun jwenn nan lari yo, men l achte de aparèy de mak ke laboratwa medikal yo sipoze sèvi. Paske yon laboratwa medikal, kisa l genyen? Wi, ou ka gen aparèy yo, men ou pa janm jwenn yon bon Moun ki kap fè sita. Non, yon bon rezilta ladan. Sa pral depan de ki aparèy ou gen. Oh, vwala. Ou ka gen moun ki konpetan, men aparèy yo pa bon, ou pap janm jwenn bon rezilta nan yo. E se yonn nan rezon ki fè ke nou te chwazi yon pwofesyonèl nan domèn nan ke Laboratwa Nasyonal konnen, ok, pou l te Fè nou jwenn aparèy yo e monte laboratwa la pou nou. Se tout rezon sa yo ki dwe ankouraje yon moun kapab pase nan klinik LUJP. Wi, egzakteman.
Sa yo, se nou asire, kèleswa moun nan, depi li vini, li pa ka pa jwenn E rezilta. Aktyèlman la, nou an pwosesis pou n gade si n ka gen yon psikològ andan klinik lan. Paske ou mèt gade, ou mèt swiv nan tout depatman an nèt, ou pa gen ni klinik, ni lopital ki gen yon psikològ ladan. Aktyèlman la, n ap negosye avèk yon psikològ pou n gade si n ka jwenn sèvis lan. Te mèt se yon fwa pa semèn li kapab pou n konnen ke, bon ala, psikològ la disponib. Ok, ke kelkeswa moun. Byen ke an Ayiti, e psikoloji a on en pti pe mit. Dè ou di moun nan al wè on psikològ, li mande li di ou li pa fou, li pa li pa li pa sa. Men nou menm, nou konn ki sa ki la metsin. La metsin pa ma pa mache san psikoloji. Ok? Vwala. E m panse ke e dòk genyen tout tout rezon yo, an kelke sòt yo reyini. Pou ke tout moun k ap viv nan depatman Nòdwès, spesyalman moun ki nan vil Pòdepè yo, pou ke yo pase nan klinik Lwi JP pou vin pran sèvis yo. Egzakteman.
Dayè, klinik lan li menm li toujou ouvri. Li ouvri de 8 è jiska 4 è chak jou, sof samdi. Sa vle di nou pa ouvri ditou. Nou pa ouvri. Sa vle di ou se advantis tou. Wi, egzakteman.
Egzakteman. Se advantis mwen ye. Nou pa ouvri samdi, men de dimanch a vandredi, de 8 è jiska 4 è aprè midi, kèleswa moun nan li ye a, l ap vini, l ap vin pran, l ap vin pran sèvis. E dayè klinik lan, li la, se pou bay sèvis a popilasyon an. Egzakteman.
Donk, Doktè JP, li kwè nan sante popilasyon an. E se si ke ou t ap gen yon dènye mo pou di pou voye a lega de non sèlman moun ki konn vin pran sèvis bò isi an ki deja jwenn rezilta e avèk moun tou ki poko pase nan klinik la. Bon, èske m ka di yon dènye mo vre? M p ap di dènye mo vrèman paske m konnen ke e moun k ap koute m la kounya la yo pase demen si Dye ve y ap kòmanse kouri vini vin pran sèvis sa vle di li p ap dènye mo paske m konnen ke e m ap wè y ap rewè m ankò e lè sa y ap wè m anfas ok. Sèl sa ke mwen menm m ka ajoute anplis se ke Se di yo pwofite, pwofite pandan ke yo, yo pou kò grav la, pou yo vin pran ti moso laswenyay. Paske sante ou, kèleswa, kèleswa moun ou ye a, sante ou se li ki dwe priyorite ou. E sa k fè nou menm nan klinik Doktè Le JP nou fè an sòt ke pou n bay sante tout popilasyon an yon priyorite pou ke nou ka genyen yon popilasyon ki an bòn sante. Antouka, li konseye avèk tout moun ki nan Nòdwès, sitou moun ki nan vil Pòdepè pou ke yo pase Pran sèvis yo nan klinik Louis JP se sur ke nou pap regrèt e fòm di nou ke nap kwaze pou yon lòt ribrik sou pe. Merci Junel Delien pou parantèz